Bonjou bonswa guys, kòman nou ye, kòman nou ye, jodi a mwen tounen ankò avèk yon nouvo videyo pou nou Kòm nan tit videyo a guys so se yon videyo ke nou tap plede mande mwen, mwen te fè li pou nou deja men videyo a te pèdi kidonk jodi a map refè videyo sa pou nou guys so pa bliye pou like videyo sa pa bliye pou kòmante videyo sa e nou pral prepare yon vyann ke mwen te fè lè lè anivèsè Marcus lan gen anpil moun ki te ekri mwen kap di mwen Leisha fè videyo sa pou mwen fè videyo sa pou mwen malgre nou te wè kèk ti preparasyon fè videyo a pou mwen mwen vle wè mwen vle wè mwen vle wè mwen vle wè. Epi jodi an la mwen di bon mwen refè video sa pou nou. Ok abiye pou vin nan fanmi an, abòne a lòt fanmi an, si ke ou abòne ou pa pou gèdèt ke ou abòne wap vrèman apresye fanmi an, ap gen bagay kanmenm kap enteresew nan fanmi zanmi team Leisha. Ou pa gade pou nou wè kisa ke mwen gen pral prepare vyann sa pou nou. Pou nou wè tout sa ke mwen gen dap map prepare vyann nan. Kidonk mwen avanse kamera pou nou. Kivèt sa mwen genyen vyann nan depi yon bon ti tan li te nan asid. Mwen te gen ti bwa sa, mwen tap pike li konsa pou asid ka antre anndan li avèk sèl. Nap wè li talè konsa, mwen pral jis lave li avèk dlo ki ap koule nan lava plat ou a, yon ti dlo tyèd. Men vyann nan nou wè, li nan bon jan bon asid ok. Al lave li, la mwen gen kelke ti grenn tomat, mwen gen piman dous, lay. Avèk sitwon, e mwen ka wè, lay, pèsi, zonyon. Mwen pral lave vyann nan, m ap retounen talè konsa. Ok guys, so kounya mwen fin lave vyann nan, vyann nan mwen kite li pou li degoute. M pral prepare epis la kounya. Mwen gen epis ke mwen menm Alò epis mwen prepare lakay mwen. M pap mete twòp. Ok. M ap mete yon ti sasoun. M pa mete anpil. M ap mete sitwon. M pap mete twòp paske m te gentan. Met yon bon kou nan Ok m mete sa M ap met yon ti tabasko Poud magi Poud magi sa m vrèman renmen l m pa t konn use li non M pa m ap mete demi m pa mete tout ok Piman M ap mete anpil kou de plis ok M met yon ti poud piman dous Ti salsa ingle sa. M pap mete twòp. Sa se poud jenjanb avèk poud safran. Yon ti lwil doliv. Lil! Ok guys so nou wè m pa mete sèl se koz m poko goute epis la pou mwen si l gen ase sèl. Epis la vreman gou. Mwen mete yon ti sèl kote sèl mwen. Ok. Epis la vreman gou guys. Kounye a guys, m pral epise li nan asyèt sa pou nou kapab byen wè li. Sa se vyann nan guys, m jis koupe tout ti vlen ki te sou li. Alò mwen gen 2 moso, men moso sa nou wè mwen gen la, m byen lave li. E si w gen papye pou absòbe. Pou w ka absòbe dlo an, li pa pwoblèm. Ti pike l toujou, men pike a se si w. Tande vyann sa mwen gen la, li vrèman pwès e s on vyann ke m vle kuit kounya la. M vle pou tout bagay byen rantre andedan l guys. M jis fè ti pike l. Men si w pa gen bwa, si w pa fòseman, paske premye fwa m te fè l la, m pa t menm pike l menm, ok. M pa t menm pike l. Men m fè sa tankou tankou e menm jan lwa fè pou l boure tou ka toujou pike l. Kòm nou deja konn sa chak moun fè manje yon fason ki diferan. Ou fè manje fason w renmen manje a. Fon ti kout pwav sou li. Sa son lòt fason kapab fè li. Si w pa vle simen epis yo sou li, w ka toujou fè l konsa. Se pa pwoblèm, toujou menm bagay la. Kounye a, m ap epise li. M ap mete epis la sou li. M pa gen gan ki fè m pa mete men m. Ou ka toujou deside pa mete epis kon sa, jis simen epis sèch sou li. Tout poud epis ou genyen nèt. Mwen mwen men ti sasoun mwen an, ti sasoun likid la, mwen men l anpil. Lè mwen fin epise, n ap wè guys, ok? Kounya guys, mwen fin epise li, m ap mete li nan. Asid la pou dous nan epis la pou fon yon 10 minit epi m pral kale yon e bay ke m pral map simen yon ti oregano sou li mwen renmen oregano si w pa renmen l pa manje l ok manje sa ke ou menm ou renmen mwen menm mwen renmen oregano m renmen sant li anpil. Kounya guys nou wè tout sa ki mwen fin sèvi m tou lage l nan plas li lap fè l tan la epi se avèk yon bannann mwen pral manje l kounya map prepare yon ti dlo pou m kapab mete bannann mwen an map met bannann nan fon ti tranpe. Nan sèl. Avèk yon ti ji sitwon. Ou ka manje li avèk sa ki fè w plezi. E pa kòmsi m ta di w se ak bannann nan menm pou w manje l. Ok. Mete yon ti lwil. Lwil doliv. Epi mwen pral lage bè mwen an.

E lay bon pou sante nou. Tout bagay bon ok. Mwen anvi kle sa yo fè yon vye ti tan, e pa anpil tan non, nan ti tan yo fè. Kounya m pral mete vyann nan swe. M sanble ap fè yon sèl moso, m genlè ap kite lòt moso a. Ok. Ok guys so se pa anyen map fè avèl ankò map jis kite li la poul fon ti tan nan sa map fon ti virel epi lè ap mete nan papye aluminium nan nap wè kòman kòman map fè ok pase bay video sa yon pous ble pa bliye pou share li pou mwen avèk yon zanmiw yon fanmiw.

Li fini, mwen ta prepare yon ti pikliz. M ap mete papye aliminyòm nan pou m kapab mete l. Mwen pral mwen pral byen ranje papye a koz mwen pral mete tout sa yo nèt sou li. Kounya m ap vide. An vide sa sou li. Ok. Kounye a la. M ap pran lòt pati aliminyòm an. Fò li gen bon sèl. Li gen bon asid tou. Kounya m pral mete fo m nan ap pral chofe avèk 250 degre a tan an tan wap fon ti moute volim recho e fou a ou fon ti besel ou fon ti moute ou fon ti besel epi jiskaske li bon epi lè li bon tou nap wè sa map fè ansanm avèl. Ok guys so map mete li pa anba fou a e jan ke mwen di nou an map mete li pou 20 minit epi aprè sa nou pral wè koman li sòti m t oblije mete vwa aprè paske nou konnen la rèn nan toujou ap fè bri. Sou mwen ki pa konnen mwen gen yon ti pitit yon alò yon ti fi ki toujou ap fè bri, se laj li. E la li bon gay sa ke mwen fè, mwen retire li. Alò na mwen vreman dezole paske vide wap pa ton ti jan lan, ton ti jan li yon pe lan, men se pa fòt mwen gay. Soke mwen fè tout sa ke mwen kapab fè pou l ton ti jan rapid. Kounye a map pike li pou m wè si li si li kuit. Lè wap eseye l kounye a depi wè ke ou foure bwa anndan vyann nan li sòti tankou m ta di w wè tankou yon ti farin sa vle di li kuit pa anndan men si wè ke li sòti avèk kòm si wè ba la mouye mouye mouye sa vle di anndan li poko janm kuit ok. La sa ke mwen pral fè map retire li nan papye a map jis mete li sou gri fou a. pandan 5 minit guys so se yon stil te kòm te ka yon stil asado chileno yo men asado moun sa yo defwa souvan yo pa vreman kwit ou menm ou dwa pa twò renmen yo feeling nan guys so se nan dlo a li ye se nan dlo a lè ou pral manje so nan po kòman li ye apre 5 minit m li anba fwa mwen retire li kounya la mwen pral koupe l guys so. Li kapab, ou ka koupe li nan menm fòm nan. E si ou se yon moun ki renmen vyann kòmsi pou l kwit kraze, ou pa bezwen fè vyann sa konsa, ok? Men jan ke w fè l la, non sèlman li gen bon sèl, li gen bon asid, li gen bon epis, li vrèman gou, epi li kwit tou, ok? Vyann sa ke m ap youz la, se vyann yo konn fè lomo, ok? Paske nou konnen lomo se yon bagay ke vyann nan pa menm bouyi menm, lè ke w ap fè lomo salta yo. La li vreman lè wap fèl mete bon sèl nan a avèk sitwon nan premye mete tranpe a epi apre sa mete jan nou konnen wèm fèl la sou fèl konsa m garantiw lap vreman gou mete li pou li kòmsi tan tan fon ti bese volim recho a fon ti bagay li kounye a gade sou men rezilta final la men kòman ke li sòti. Men kòman li sòti guys, m te jis fè yon ti chou rache, depi m wè depi m wè pikliz pa gen bon piman tankou piman m pa konnen piman bouk, piman jwazo, m wè avèk tabasko m wè l make pikliz ok lè m di nou sa, fig nan se nan dlo a li ye guys, so lè w ap manje li bannann nan w ap tranpe li nan dlo a oubyen vyann nan tou, lè m di nou sa li vrèman mwen vrèman renmen l. E nou kapab wè ke li gen kèk ti tras kòm ti jan ke montre nou an. E Marcus menm menm menm, Marcus renmen lè kòm si ke li tankou pou l griye, mwen mwen renmen lè tankou pou l mou an. M te mete kèk kòm si si w gen bagay ou konn griye pen, ou ka toujou mete l sou li tou si ke w pa gen fou. Av lè w fin retire l anndan fou a, ou ka jis e jis e koupe yo, apre sa w mete li sou bagay ou konn ou konn griye pen an epi w ap distrè w gason. Se konsa li te sòti. Pa bliye pou nou like videyo a. Pa bliye pou nou kòmante. Pa bliye tou pou nou share video sa guys tou. M te gentan kòmanse ap manje. M t ap montre nou sa m t ap di nou an. Lè m di nou sa li gou. Ok. Ou kab konn si gen moun ki pa renmen vyann bouyi. Ou ka fè li konsa guys. So enjoy ti video a. Bye bye.